Mwen gen yon doulè ki kenbe m anba ti vant mwen. Li endispoze m sou le fon, mwen bèbè. Mwen gen sèl pawòl m gentan di Ejeni a, mwen di Ejeni a konsa, mwen santi yon doulè nan vant mwen, mwen pa ka sipòte doulè a. Sèlman sa m gentan di l epi m tonbe m endispoze. Sa pa sipoze n onzè di maten nan aprèmidi. Bon endispoze a nan travay ou te ye? Wi, mwen te nan travay, epi mwen endispoze sou lechan. Yon sèl doulè pran m anba vant mwen, e kòmsi s on fè ki antre nan vant mwen. M pa ka manyen l, m pa ka pase dwèt mwen sou li, m pa ka peze l pou m ede doulè a. Sa vle di doulè a pran m, m pa gen anyen m ka fè pou li, e m endispoze sou lechan. A 11 zè nan demen, mwen jwenn men nou mwen nan lopital Klinik. Yo opere m, yo kite pati pou m fè bezwen m nan deyò. E yo di konsa moun ki fè bagay sa a, yo rele maladi sa a apendisis pi isi a la. Yo di moun ki fè maladi sa a, ki gentan pete andan w, ki gentan rive nan endispoze, ou p ap ka, ou p ap ret viv, ou p ap rete viv. Bon yo operem yo kitem deyò map kontinye ouvri nou li m pa kitel parèt anpil poutèt pou yo pa desann live lan m pa konn si nou gentan wèl.
E nou pa gentan wèl non remoute l mwen sal ye la sal ye la. Ok, ok. Mouche a pa mande mouche. M pa ka kite l pou anpil tan. Non sèlman l ap fè m mal la tou, depi l pran van l ap fè m mal, epi tou m pa ka kite l pou anpil tan pou panèl la pou yo pa desann mwen ansanm avè l. Kounye a la. Depi le 18 desanm pou m fè operasyon an, yo te di m sou 6 mwa pou m tounen lopital la pou m fè kou m konnen pou m chache mwayen pou m te ka opere ankò. E bagay yo pa bon pou mwen, yo di m yo di m si m pa opere pou yo mete l anndan pou mwen, 1 mwa pa p pase, 2 mwa pa p pase e m ap mouri paske bagay la te gentan pete anndan m. Esak fè yo koupel yo mete bout sa deyò pou mwen ladanl mezanmi m pa gon fanmi ki ka edem m pa gon zanmi ki ka edem apre nou menm la edem silteplè poum fè operasyon an poum soti nan sa pou paske dat yo gentan pase mwen ansanm avèl map soufri mwen pa jwenn yon moun edem mwen pa gen pyès moun ki ka edem. Edem silteplè poum fè operasyon poum retire kòm nan sa paske mwen trè fèb mwen te vle tounen poum te ka vin yon bagay nan sosyete a demen si Dye vle men lavi ap maltretem manmanm se mwen te konn voye bay manmanm kotel ye a menm sim ta grangou la men depim maten la menm manje mpoko manje kotel ye a se mwen menm ki ta voye yon bagay pou li. Li pa ka ede m. E papa m vini la li mouri nan menm tout bagay m pot mwen wè. Map mande nou silteplè frè m sè m yo bon papa m yo wè sa nou ka fè pou mwen ede m pou m fè operasyon pou m soti nan sa kote m ye a. Yo yo yo di w kòmsi si w pa fè op èske ou san èske gentan pouri anndan an? Li gentan gate? Wi yo di m li gentan gate paske depi sou 6 mwa pou m te fè operasyon an m gentan Depi nan me poum te fèl, men nan ki mwa nou ye la mwen poko janm ka fèl mwen pa gen kòb poum ale. Si se yon lop si se yon si se se mwen ki te leve ki tal nan lopital la mwen ta pral nan lopital piblik poum te ka fèl poum te fè operasyon nan yon lopital piblik li pa tap pranm anpil kòb men kote Eugenia kouri li sove lavil nan klinik lan. Non sèlman yo peye anpil kòb, epi ankò anpil kòb ankò pou m refè operasyon an. M ap mande nou pou n ede m ojan nou kapab silvouplè pou m sove lavi m. Mwen son jenn gason de 26 an, mwen son jenn gason de 26 an, m ap mande nou pou n ede m silvouplè pou m fè operasyon pou m ka soti nan zam, pou m ka reprann mwen. Paske mwen gentan aprann travay tou, m gentan aprann metye kounye a si m ap travay m pa travay dèyè moun ankò, m gen metye pwòp, metye m konn gen yon kèk grenn moun ki travay ansanm avè m lè m jwenn awout, awout la se kòmsi lè w jwenn travay pa w, ou pran moun ki pou al fè l ansanm avè w. Bagay yo pa bon pou mwen mezanmi silteplè ede m nenpòt jan nou kapab. Men ou pa gen frè ou pa gen sè?

Kilè w gen pou fè operasyon an la?
Depi sou Yo di m si m pa fè operasyon an rapid vit 2 mwa pa ka pran m pou m pa fè operasyon paske. Bagay la gentan gate danm gentan gen yon li fè enfeksyon poutèt sa bagay sa m pa bay sa epi 9 yo konn metel sa gentan gate paske m pa gen kòb pou m achte sa bal ou wè sa gen van ladann menm kòd poul tonbe la m pa gen ankò se yon kòd m oblije marel li fè li fè enfeksyon kote l ye deyò a.

M te toujou konn gen ti doulè lontan men li pat janm konn pran m jan l te pran m nan. Se 18 desanm 2023 la li pran m li frape m atè a. Yo te di m sou 6 mwa. Lè pou sou 6 mwa yo pou yo te mete l anndan pou mwen men tout sa m te gen fin depase mwen pa gen okenn anyen. Epi se nan yon klinik ankò yo te opere m nan. Bagay yo grav pou mwen se pou kòb pou yo fèl m oblije paka paka fèl m oblije rete la map soufri ansanm avèl menm lè poul fè bezwenl pou kont li si pa egzanp li ta la li bezwen fè bezwen pou kont li la fòm oblije retire tout rad sou mwen retire tout pantalon sou mwen epi poum kouche atè epi poum leve depim nan palè a konsa epi poul ka fè bezwen pou kont li paske li bezwen an pa soti nòmal.
Waw waw waw men nan kay kote ou ye la konbyen moun ou gen kap viv avèw kijan kijan ou defann ou kijan ou manje kijan ou defann ou. Se pou kòt mwen pou kòt pa pou toto si yon vwazinaj pa toke kòt mwen li pot yon bagay pou mwen pou m manje mwen rete konsa mwen pa jwenn anyen se pou kòt mwen map viv isi a la.
Wi men tankou ou pou kont ou la si w bezwen fè w bagay ann di pa egzanp la ou konnen nou konnen w gon bagay an ba w tou men si w bezwen fè w bagay la kijan w defann ou la. Se mwen ki fè l oubyen si m ap achte l tou pe bare mwen achte l nan telefòn mwen oubyen mwen menm ki pou fè l.

E mwen pa ka manje nenpòt manje, depi m manje nenpòt manje li bon mwen li bon m dyare epi li fè vant mwen ap fè m mal anpil epi lè pou l soti tou pou l fè bezwen l pou kont li se anmwe m ap rele ansanm avè l paske m pa konn si se poutèt enfeksyon an ki fè sa. Lè pou al nan twalèt tou menm pou fè bezwen w se ladan li pase tou. Wi se ladann tout bagay fèt. Se sou li li fèt tout bagay. Se dyare li genyen li sal mwen ansanm avèl si m pa gentan kouri ansanm avèl li sal mwen tou. Tout bagay.
John K so la wap di 2 mo John.